Zanmim ret gade videyo a jiska la fen. Swiv platfòm nan pou plis videyo. Mwen pral esplike nou istwa yon jèn fi avèk yon jèn gason. Kote paran jèn fi a pa deside pou jèn fi a renmen avèk nenpòt moun? Ann swiv ansanm kisa k pral pase. Pè sa w ap gade a se Ton Kajou ki chita pou kò l k ap fè tèt li travay l ap panse avèk pitit fi l la. Kote ke l ap pale pou kò l li pa vle pitit fi sa renmen avèk nenpòt moun paske se nan li menm li mete tout konfyans li. Se pitit fi sa a ki gen pou l leve latè a. Ann suiv ansanm ki sa k pral pase. Wala demwazèl la li menm ki te anndan an, ki sòti, ki di papa, M ap pran lari, m ap sòti, m gen yon bagay mwen pral regle, men m p ap fè anpil tan m ap retounen kounya. Epi papa a di, Pa gen pwoblèm pitit fi m, se nan ou m mete tout konfyans mwen, pa rete sèlman pridan nan lari a. la wap gade demwazel la soti. Pandan demwazel la te sou wout la konsal kwaze avek mennaj li a ki te gentan gen yon randevou pou lal prezantel papal konsa yap pale ansanm yap dyaloge ansanm epi demwazel la di cheri ou konnen e nou pa vini pou nou rete anpil la depi lotrejou nou te pale jodi an fòm mennenw Lakay papa m. Konsa jenòm nan li menm li deside ale lakay papa Sasou. Blofè li menm ki t ap tann yon bagay konsa nan men Sasou pou l te ale lakay papa l. Ann gade ansanm kisa k pral pase. Se konsa demwazèl la rive lakay papa l. Pè a li menm ki t ap mache sou galri a. Lè l gade li wè Sasou vini avèk yon jèn gason anndan lakou a. E Sasou li menm ki di papa sa se mennaj mwen. Papa a vrèman sezi, li di a bon, se sa ke w mennen ban mwen? Di m byen, kisa m te di w? M pa di w moun pou pran an se yon moun ki gen machin, moun a kòb? Tout lasent jounen m wè jèn gason sa a sou lari a, anyen l pap defann, anyen l pap regle. Men non sa sou ap pale avè l, li di, non papa, se renmen m renmen l, se renmen moun ki renmen w papa, m pa ka kouri pran yon moun e ki gen lajan men ki pa renmen m papa. Se pa lajan ki plis esansyèl men se moun ki renmen w lan papa. Papa a di, ey gade jennonm, pa manyen l, pa touche l, mete w deyò anndan lakou m nan. Gade, silvouplè, mete w deyò. Anndan lakou m lan, lakou sa a, se pa lakou pa w, se pa lakou manman w, se pa lakou papa w. Lakou sa a, se lakou pa m li ye. Mete w deyò anndan lakou m lan. Ann gade byen kòman l ap pouse do jèn gason an pou l mete l deyò. La a papa a li menm k ap pale anpil. K ap di gade bò isi a mwen menm, m p ap bay piyay. E sou zantray mwen pou w pase. La a w ap gade Sasou li menm ki tris. K ap souke tèt li. K ap di Bondye poukisa se mwen menm Seyè. Poukisa se mwen menm premyè moun mwen renmen m mennen l vin anfas papa m, papa m pa resevwa l. Demwazèl la li menm ki santi l wont, ki santi l vekse devan mennaj li a. Li pa t janm panse si papa l te kapab reyaji konsa. Sasou li menm ki santi l wont, li pa ka chita deyò ankò, li oblije antre anndan. N gade Blofè li menm ki kanpe sou lari a, ki te gen randevou avèk Sasou. Depi lè kont la yo pat janm kwaze ankò pou yo te pale. Se la menm Sasoo vini kote Blofè, yap pale. Sasoo ap di cheri eskizem pou sak fèt la. E ou konnen m renmenw, m pat janm panse si papam te kapab reyaji konsa. Enben se konsa Blofè li menm tap di cheri, ou konnen m renmenw. Kèlkeswa jan sa ye. map toujou renmenw menm lè kem pran imilyasyon. Konsa blofè tap pale avèk Sasou li tap di Sasou ou konnen mrenmenw tu es un meilleur ami pour moi chérie et je te choisis pour ta bonne qualité et tu es ma vie chérie se konsa Sasou tap dil moi aussi bébé. Ebyen se konsa ton kajou li menm tap pase sou menm wout la. Se konsa ton kajou wè Sasou, avèk menm jèn gason an, li apwoche pi pre yo. Li di, Sasou! Sa m wè la? Ki sa m te di w pou jennonm sa a? M pa t di w pito w pale avè l? Men non, Sasou li menm ap pale avèk papa l. Li t ap di, Papa, se renmen m renmen l. Se konsa, Tokajou kontinye ap pale avèk jèn gason an. Li di jèn gason an konsa, Gade, ou avèk yon sèl bagay nan pye w. Lòtrejou ou parèt lakay la lè m te fè w wont la, avèk menm tenis sa a. Jodia m kwaze avew gade. Ou pa gen frechè, m pa renmenw. Ou tou sal gade avek yon chemiz sou ou, m pa ka konprann, ou pa tap ka pran pitit fim nan vre. Men ou pa gen lajan, ou pa gen machin, ou pa gen anyen. Petet se pa nan lari ou domi. Se konsa l rale pitit fil la. Li di gade mache, vin al lakay. Epi blofè li menm, ki santil dekouraje, paske papi a ap bal pwoblèm. La wap gade don kajou kap pouse do Sasou. Mache vin al lakay pou m al kwaze avè w, pou m konn kisa m te di w. Se konsa, ton Kaje li menm li deside mete pye l atè. Li di granmoun pa konn granmoun defwa, parapò de jèn gason an k ap pèsiste pitit fi l la. Li di li menm lap wè si jèn gason sa a ka rete nan zòn nan. Ann swiv sak pral pase a. Pa bliye fè sa, swiv nou, like, kòmante. Ton Kajou li menm ki te deside fè yon sakrifis dèyè Blofè. La wap gade Blofè li menm kap pale avèk Exo. Kap esplike Exo kòmanl renmen Sassou. Kap di Sassou se kèm men Exo li menm kap di. Frèm depi w renmen fi a se desidew paran pa ka anpechew renmen fi a lè wap gade blofè ki santil pa menm moun nan ankò epi Exo toujou kontinye ap pale avèl ann gade ansanm kisa kap pase Exo toujou kontinye ap pale avèl jèn gason an pran rad li retire sou li li voup li voyel epil santil pa nan li menm ankò lap gade anwo lap gade anba li pran kouri. Waw jan nap gade a la blofè fou blofè ap mache nan lari tou sal tou chire sou moun li pa menm moun nan ankò ann gade kòman figil ye waw nan lavi yo toujou di renmen moun ki renmenw se vre men nan renmen moun ki renmenw konn rann laviw fini mal ann gade kòman sa pwal fini demwazèl la li menm ki pa janm wè blofè. Li chwazi pran lari pou l ap mande pou blofè ki gen yon telefòn nan men l pou l ap montre foto blofè pou l ap di èske nou pa rekonèt jèn gason sa se mennaj mwen m ap chèche l depi lòtrejou mwen pa janm ka jwenn li la demwazèl la li menm li t ap pale avè l la di l mwen wè mwen kwaze yon jèn gason konsa avèk yon rad chire sou li demwazèl la li menm toujou kontinye ap pale avè l. Li di eseye mande pou wè toujou. Pi devan pou wè si kew a trouvel. La demwazèl la li menm kale ki nan tout lari men nan tèt kap mande ki kanpe ki pa wè ki kote poul fè ankò. Li kontinye ap mache. La li kwaze avèk yon lòt demwazèl. Li pozel menm kesyon an. Epi l montre l foto jèn gason an. La demwazèl la di non, m pa rekonèt li, m pa kwaze avè l menm sou wout la. M pa rekonèt li menm. Kontinye pi devan pou wè si ke wa twouve l. Paske mwen pa kwaze avè l menm nan wout la. Li poko rive nan zòn sa. La demwazèl la li menm ki pran wout la tou dezole pou l ale. La n ap gade blofè li menm ki toujou kontinye. Ap vire a goch a dwat paske li pa nan bon sans li. Waw se lavi nan renmen moun ki renmenw gade kote lavi ka mennenw. Demwazèl la li menm ki toujou kontinye ap chèche li kwaze yon jèn gason sou wout la li kòmanse pale avèl lap montrel foto blofè lap diw pa rekonèt li pou mwen se mennaj mwen liye mwen pa janm ka eseye twouvel la jèn gason an di non M pa kwaze avèl. Eseye mande misye sa pou wè. Demwazèl la avanse kote misye a. Li di bonswa. Misye a reponn. Li di silvouplè yon enfòmasyon wi m ap mande w. Mwen pa konnen si ke w kwaze avèk misye sa sou wout la pou mwen. Se mennaj li mwen ye, m ap chèche l mwen pa janm ka eseye twouve l. Wi mesye a reponn li di wi m kwaze avèk yon moun konsa sou wout lan. Tout rad sou li chire. K ap kouri moute desann sou wout la. Demwazèl la li menm ki santi l dekouraje, ki dezespere, li antre lakay li. Li santi l pa kapab ankò. Li tou dezole. Li chita sou chèz li. L ap panse, l ap kalkile. L ap souke tèt li. L ap di, O Bondye, poukisa se mwen menm? Ton Kajo menm ki te anndan an. Li soti, li wè Sassou chita kap gade foto jenn gason an. Li manyen li di Saw genyen pitit fi m? M santi figi w ale nan kay la depi lotre jou. Pitit fi a di a papa m gen pwoblèm, m pa santi m alèz menm. Jenn gason ki ou te fè wont lan yo fè m konnen l fou nan lari a. La wap gade Ton Kajo li menm ki di aah sa m tap fè al mache. M pran misye la, misye ap manyen kite pitit fi m nan repo. Pitit fi a li menm ki toujou kontinye ap di papa m pa alèz, m pa alèz paske m renmen jèn gason an. Tokajou ap di ay fout, m pa ka tande lè ke w ap di m bagay sa. Yon moun tou fou deja w ap toujou di ke w renmen l. Ki kote w ap mennen m? Sasou di men non papa, se paske m renmen l. Ou pa gen dwa ap di m bagay sa. Men ou fè m, ou pa fè santiman m papa. Mwen renmen l. Papa a di nan koze renmen renmen sa a, epa l fou. Pa di m kote w ap jwenn li ankò? Ton Kajou di pitit fi l la, Antouka, ti bway la fou, reziye w. Gade pou w wè si w ka jwenn yon lòt moun pou w renmen. Demwazèl la leve, l antre anndan kay la, tou dezole. Blofè li menm nan tout lari ap mache moute desann. Avèk ti galon nan men n ti mamit raje nan kou l. Ap chache manje nan tout raje pou li wè si l ka manje. W ap gade blofè la k ap moute desann ki pa wè kisa pou l fè ankò k ap rale raje. La lap gade Li wè Sasou kanpe Li di mèsi Bondye ou fèm jwenn moun kem tap chache a an parèt li pou lal ranbrase Sasou li wè son bra kel ranbrase waw lap di Sasou je tèm mwen renmenw mwen pap janm bliyew nan vim lap karese bra lap manyen tèt bra se kòmsi se avèk Sasou L ap pale, l al vire do l pou l ale. Sasou li menm ki t ap mache sou wout lan. Li kwaze avèk demwazèl sa nou chonje ke li te kwaze sou wout lan t ap mande esplikasyon èske l pa wè jenòm nan. La l ap eseye pale avèk demwazèl la ankò, li di l pa ko janm eseye twouve e mennaj li an. La Sasou kòmanse esplike demwazèl la kòman l santi l. Li di l pa santi l alèz, li pa ka viv san mennaj li. Paske yo te gentan gen anpil pwojè. E yo fè l konnen mennaj li se yon moun ki pa nan bon sans li. Waw! Demwazèl la santi l dezespere, li dekouraje, li pa wè kisa pou l fè. L ap mande lòt demwazèl la esplikasyon, Kisa pou m fè nan ka sa? M pa wè kisa pou m fè. Demwazèl la reponn li di m ka ede w. Si pou w vle pou m ede w, m ap ede w. Paske m gen yon bagay m ka fè m ap mennen w yon kote, men fò pa ta mennen lòt moun al la. Sèl mwen menm sèlman ki pou mennen w ale, apre sa, pou nou retounen ansanm ankò. La demwazèl la reponn. Li di pa gen pwoblèm, mennen m ale. La yo pran wout la pou y ale ansanm. Yo rive, yo di bonswa. Mesye a reponn, li ba yo lamen. Nou chonje mesye sa a, Sassou te kwaze avè l sou wout lan deja. Li te mande l esplikasyon, èske l ka ede l. Mesye a te reponn li pa t ka ede l sou wout lan. La a. Nap swiv ansanm kote mesye a pral travay pou Sasou. Sasou chita lap esplike mesye a poukisa l vin la. La nap gade mesye a li menm kap jete kleren atè, li bay Sasou pou l bwè anko. Sasou bwè. Paske Sasou li menm li deside mete pye l atè, li deside moute mòn pou l konnen kòman menaj li a. Fou ou byen koman l fè paka trouve mennaj li an la bòkò a li menm kap travay bòkò a bat kat li pou lal fè chandèl rapidman bòkò a gen lwa moute nan tèt li bòkò a bal de zèl kat li di a bon ou gen yon mennaj wap chèche ou pa janm ka trouvel. Demwazèl la reponn li di l wi. Li di men, pran zèl kat sa. M pral travay pou ou. Sa fè kèlke jou ap chache men nanjwa pa janm ka twouve l. Li di gade, chal la sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Li di moun ou pa ta panse se li k ap fè w. Li di gade ki zèl kat ki nan men w. Demwazèl la reponn li di wi m wè ki zèl kat. Li di gade se papa w ki lakòz men najwa fou. Li di l pa vle men najwa renmen avè w. Li di kisa wap fè nan ka sa? Banm zèl kat la.
Di gade pa rete, ale. Ou gen pou jwenn mennaj wap. Bò isi a non pa jwe. Men sonje pou vin peye. Demwazèl la dezole lèl tande se papal ki fè mennaj li a fou. Yo pran wout la pou yale. La yap desann mòn. Paske yo soti byen lwen. Demwazèl la paka desann mòn lan ankò. Li santi l atriste. Lòt zanmil lan menm ki kenbe menn kap desann avèl. yo pa kapab kwa w. Yo mete men sou jenou yo, yo di, Ann desann. La demwazèl la rive lakay li, li atriste, li dekouraje, li santi l pa kapab ankò. Li pa t janm panse si e papa l ki te kapab fè bagay sa. Nan lavi, moun ou pa ta panse k ap fè w, se yo menm k ap fè w. Ann pridan, mesye dam. La n ap gade ton Kajou ki kanpe k ap pale pou kont li, k ap di depi maten sa sou sòti l pa janm antre. L ap di, O mwen menm ton Kajou, ya bouke, sa m bliye m p ap fè pou pitit fi sa a? M prè pou m mouri, m prè pou m mete pye m nan dlo, m prè pou m mete men m nan san pou pitit fi a. La a Sasou parèt kot papa l. Li di bonswa papi. Papa a reponn li di Sasou kote w te ye? Depi maten mwen w sòti ou pa janm antre. Sasou toutan dezole l ap pale avèk papa l. Li di papa m bezwen w. M gen yon bagay pou m pale w. Si w ap tann rès videyo a, pa bliye fè sa, abòne, like, pataje.